Gade zouba sa yo fè figim. Menm je, menm tou nen, menm zòrèy. Vini tou, menm men gòse tèt nou sa. Ka pran bon kalòt. Ooh! Ou gon manman, li pa ka achte ti rad pou ou, se 4 3. Mesye! M wè kay la te gen 4 rad. M rantre anndan, anndan bifè tou m wè gen 5 rad. Poto bare avè l. O.
Di m byen. Epi 4 rad sèlman w te vle m genyen manman? M pa bezwen konnen si se 4 rad, se mwen k manman w, se mwen k papa w. Si w bezwen yon bagay se mwen menm pou w vin mande. W ap di m kote ou ba m avè l. Si w pa di m kote ou ba m, m ap bwè 2 dwèt mwen nan grenn je w. Chèman, ou pa ta, ou pa ta. Bon ki poum gon manman non ka menm okipe non paka okipem men 4 rad sèlman sa sam pral fè a 4 rad sèlman. Pitit mwen ou pa gin papa se mwen k manman w se mwen k papa w se mwen kap leve nan nuit pou mal okipe w m pa bezwen konn sa wap dim nan la kounya wap dim kotew ba ravèt rad sa yo pitit gason. Antre tande manman. Rantre?
Enben ok depi w wè Mwen wè 10 rad, 15 rad anndan, map pwal polis pou, ok? M pa konn sa w ap di m la, se mwen t manman w, se mwen t papa w. Ou pale 3 rad ansanm avè m, se mwen t manman w, ok? Fèmen bouch ou la!
Pa gen anyen pou w vin di m la, se mwen t manman w, ok?
M pa konn sa w ap di m la.
M pa bezwen konnen lè metye, pa lè metye, biznis pa w, se mwen t manman w, se mwen t papa w. Ou beze savo ou beze pati ak mwen menm pou vin mande. Tout sa wap di yo la yo antre la yo soti ba lot. Evre enben m beze konnen si se ou t granmoun tet ou se m mwen t manman se mwen t papa ok. M pa konprann sa w di a.
Enben m pa beze konnen genlè map baw rad la mwen menm map pran pantalon sou. Wap pran pantalon on sel la m gen. On sel la? Ya on sel la m gen. Kot tout rad mache pou yo? Mache mwa desanm, mache jiyè, mache, m pa konn sa w ap di m nan la non, se mwen k manman w, se mwen k papa w m di w. E vre? Eben kounye a la depi w wè w ap ban m repons m ap bwè de dwèt mwen nan grenn jou. Ou va fè l.
Eben ap fè m fè l, sa w ap fè? W ap kale mwen? Eben, eben lè mèt ye, sa w ap fè la? W ap bat manman w? Kale m non. Di m byen? Lè mèt ye. Lè mèt ye? Eben ok pitit mwen m ap konn lè mèt ye.

M gen sa pou mete pou mwen fon pasaj sou li pasem konnen timoun lontan yo se liv yo te konnen tout bagay pou ekri an ou konpranm kounya timoun isi mezanmi m pa konnen kisak yo genyen

Kounya Mezanmi gad yon bagay ki vin nan tèt an mwen M konnen labib te di konsa Sòm 23 di konsa w mèt manje sou latè w mèt poupou sou latè an nan syèl la pa gen plas pou mafoube antre Kounya moun yo chanje mo yo Kounya gade m tande Sòm 23 Letènèl lan mon bèje Kilè bagay sa a te ekri nan bib Ki moun ki ekri nan bib? M konnen se som men tradi konsa Letènèl an kou m pa konprann. M se moun m efase tout sa yo mete kounye a m mete pa m. Pandan krasen an Bondye tap kontan. Gen de bagay se se m pa ka konprann kijan moun isi fè konsa kounye a nan tan sa nap viv la.

Mesye bon mwen menm te nan kran se mwen mpoko janm ka konprann tan sa non eehh tan sa vin difisil kounya pakèt bagay nan bib bon mpaka konprann yo bon mpa konnen si se mwen kap mete pa mwen nan bib kounya eehh chè bon ohh.

Bon Kouman kouman bon kouman ou pale sou mwen konsa ou bezwen moun ki rele Brassou grenn ki eslogan Brassou grenn konsa? Non sorry but men se konsa li ye bon m bezwen misye ijan èske ou kapab di m ki kote misye ye men se bon zanmi m misye te ye m te lekòl ansanm se ke m beswen wè misye èske ou kapab fè m

Misye yon bon zanmim misye but m pa konnen se nan zòn lan misye te banm adrès la sèke m pa sonje dirèk ki nimewo mwen wè w la epi mwen oblije mande w eskem ka pale avèk Bois ou gen please.
M pa m ou vin fè ou vin fè m ou vin fè m an kòlè wi pandan koze m ou gentan vin fè m ta m ta endispoze la wi. Men m pa m pa di anyen ki nesesè la mezanmi men sildeplè èske w ka fè m pale avèk Bois ou gen

An ou bo pila non. Wi. Enben ok kenbe non. Ee map rele w kouzin anko. Map bo amnasty e louvli. Enben konsa li ye.
Enben ok. Ok. Nap fon chita ann pale kek bay. Sa n gen pou di. A nou gen pou n pale kek bay monche. Ki ti fanm nan anba a monche. Ki ti fanm sa. Se amnasty yo di w la. Amnasty. Nan ki bay amnasty monche. A monche. Ann pale bay serye. Map tande w. Kite vye non sa monche. Map tande w. Ou pa konnen yè swa mwen pase bò kay fanm nan.

Ya avan yè m ko ta ton nwè. Ton nwè la pa lan bann tenten fò ta di fò ta di li fè yon bann bagay men li pa konn ki an yo rele m e lè metye m rele l ap pran pòz li bagay li pa konn sa m fè bagay m di m di m fè barak ou e nèg sa ap tchway pou l pou l bat mwen o Vedder. O granmoun sa bezwen bat ou? O a a m di konsa m bat m bat m bat malfektè.

Sak gen la gon bagay la mesye.
M ale. Wi ok.
Na we boss. Na we. We kouzin.
Neg sa neg sa fò veye l papa. Neg sa we we l gentan ap avanse sou a kek bagay lap gen pou l vole. Wi na we m kwè menm menm non menm nan non wi. Gade bwaswe bagay kite sou ou. Neg sa pa jwe nan bouk la. Wap tande ke yo le metye pa jwe.

Fò yo konnen lè metye. Han! Donk se li Lafond! Hoo! Ha! Kap tou wi! Kap m ba w non yo non. Kap! M ap rele w Kap. Kounye a ou pa ka antre avè yo lakay la. M ap sere yo. Manman m pral ban m pwoblèm. Donk se li Lafond kraze m.